E nèg la pitit se yon nèg konvèti. Si m pa konvèti, m p ap ka gen nèg sa. Heyy!
Depi wè sa bagay yo bèl nan mou maryaj. Mwen m pap baw manti, mwen m pou lari a amò! Ou wè sa m di w la a? E poutan baz, Jezi te mouri pou ou, pou l te ba w lavi. M pa rete kwè ou te ka pou lamò a. Sa nou te di a, nou pral prepare sa. Ou wè sa m di w la? Mwen m te di m ansanm avè w, m avè w, ou konprann? E ou konnen ki sa w ap mete nan tèt ou.

nan tèt ou pou konn kisa w pral fè. Ou konn kòman m ap fè ak maryaj la? M ap tounen ravèt. M pa ka manje men m ap gate. Pase m te gen gou sa pou misye men m byen jwenn li. Se.
Rapid vit. Yow! Amò menn, amò, amò wi.
Sak gen la piti? Ti chòv ou bèl konsa? Sak konnen piti e ou menm? Ou vle lavi ki bò pral la? Se ou menm m ta pral chèche la. Ou konn al kay Jenny Love la ou konnen l ap marye. Ann ale non pitit mwen. M pa te menm ki kote m ta prale e m panse se li k t ap vin lakay nou vin pot kat lan ban nou. Ebyen ann ale paske nou gen w gwo wèl. E kot lòt medam yo? Lot medam yo pa la lap regle zafè pa yo ann ale nou piti. Ann ale pou nou pa pedi tan.

Kona m oblije ap pase yon ti bale nan kay la. E sa nou fè menm, di m non? E kòman tout bagay sa yo plwaye konsa? E kote sèvant ou te gen? Ou gentan voye ale anvan maryaj? Ban m di nou medam, n a pral pale, men e ban m ban nou yon ti bagay pou nou bwè, pou nou distrè nou. Medam pitit fòk nou distrè nou pase pi fò bagay ki te nan mebèl sa sèvant lan fin ak tout
nap kòmanse selebre.

Banm diw sista, m pa gen pwoblèm ansanm avèw paske ou pale de konvèti a, paske ou konnen marim nan se pastè li ye, ou konnen li pap pran kè nenpòt moun mond nan mete travay lakay li, nou pa gen pwoblèm, kounya m pral chita avèl, m pral dil sa, wap tou la. An titit, ou konvèti ou pat janm dim sa manman? Ou konnen mesye a se kretyen li ye, kounya mwen menm m pral dil poul konvèti, li pral konvèti, kounya menm konvèti a ou konnen mwen se lemond mwen ye, li pap janm vle banm sèvis lan, men sim konvèti lap banm sèvis la.

Epi si ti langyèz konnen menn lap ti emisyon fwa wi papa. Kite bagua sa te bezwen gen ti ela deny on fanm fanm nan li pat ansanm ake ti landjèz ti landjèz pa gen dwa mete lide tiye PM nan nan tèt li menn ou pa konn sam diw la. Dayè menn ti landjèz se patnèm li ye menn m pa gen pwoblèm menn nap blo misye kanmenm. Antouka patnèm si se blo mwen m ba la deny papa. Epi sa w pa vle wè a Elie wap wè wi Mansou.

Apre sa m te fin fè la m te kouri dèyè lwa Pluto, bagay sa santi m vrèman m paka ap vanyen, li grave, m paka dòmi, wè kòman m piti, bagay sa ap domine m, souple m prè pou m konvèti, m prè pou m konvèti kounya, sa m te fè a mwen te nan fènwa, kounya mwen wè mwen vle sove pa rapò jan nou te pran m nan, mwen pat. Mwen pat ko wè si se konsa sa tap vini souple ou ka konvètim kounya mwen prè pou konvèti souple. Monchè ou pa benyen pwoblèm nou ka priye pou ou men ou menm gen pou travay kou ou pa benyen kouri Bondye avè nou sa ka fè nou pi fò ke sa ka fèl la ke vle di la nou ranpòte la viktwa nou pa gen pwoblèm sèm si ou vle se pou sa n la okontrè se evanjelize nou sot evanjelize la souple nap antre lakay ou nou priye pou ou. Fòk nou antre ankò nou pran ou. Nou ap ye ale nan Ayiti pou nou priye. Nou pap chita? Non nou pap chita nou se misyonè nou ye nap just priye pou nou epi pou nou kapab ale.
Bon wè depi jodi a nou fò. Se byen retire zanno. Pantalon pa pou ou tou non sèm. Map retire li map retire. Pantalon pa pou ou, zanno pa pou ou, epi tou chèn pa pou ou. Wi. Lè wap sòti kounye a se kretyèn ou ye, se pou konfòme ou yon jan pou tout moun wè dekò et se senk disèt.

Nou t'adorons ou gran wa Amen. Leve men w sèm, leve men w. Nap priye pou ou. Dieu tout puissant papa nou ki nan syèl la nou diw mèsi pou sè nou ki te deyò a ki tap fè tout sak pa bon deyò a men kounya li aksèptew poul vin pitit ou senyè. Map mande w pran swen li Senyè, kouvri li anba pwoteksyon w kote l pase pou l kab toujou sèvi avèk li, pou l kab sèvi yon limyè, pou l kab sèvi sèl pou l sali lemond Senyè Dye. Mwen di w mèsi Senyè paske nan premye tan li te rale kouto sou nou, li te fè nou kouri, men kounya Senyè li menm tou menm travay ke l te fè nan se li menm ke li pral fè tou pou ou Senyè. Nou kontan nou beni non w pou sa w fè Senyè. Nap di w Senyè rete avè l aswè a se pa sèlman jodia jiskaske ou men ou va retounen. Beniswa letènèl Beniswa letènèl Beniswa letènèl Beniswa letènèl Mèsi Jezi Mèsi Jezi Mèsi Jezi Mèsi Jezi Jezi ou vivan Jezi ou vivan Jezi ou reyèl Jezi ou reyèl Se Bondye m nan Bondye Se Bondye m nan Bondye Pa gen tankou Bondye Pa gen tankou Bondye Beniswa letènèl Beniswa letènèl Amèn sèm Kounyeya Mwen m avan se yon sèl
Ou wè li Ou fèk konvèti Sa nou pral fè pou ou. Nou pral kenbew nan la priyè. Map baw sèvis dre kounya. Wè sa mdou la? Map baw sèvis dre. Mèsi frèm, mèsi, mèsi. Ah ou pa bezwen pasem nan betiz paske premye fwa ou te di ou tap ban mwen ou pat ban mwen li. Non o kontrè, se kounya ou pral jwenn sèvis dre nan men nou paske kounya ou vin menm nou vin yon sèl kounya ankò fanmiy. Nap priye ansanm, nap fè tout bagay ansanm.